Medam mesye la fami, jan ke Felix Badio te deja di l la, ke l te mande pou FBI vin chèche l nan peyi Dayiti pou l al reponn kesyon devan jij nan federal lan peyi Etazini ansanm a Fas Boulos. Mezanmi, se pa de koze ki pa gentan rive lan men jij lan peyi Etazini an zanmi m e w pral sezi tande kòman nèg yo te arive mennen konplo sa pou yo te kapab elimine prezidan Jovenel Moise. Mezanmi, Pa gen moun ki te panse si nèg yo te kriminèl nan eta kondisyon parèy konsa kote nèg yo maspinen prezidan an kote Félix Badio bay anpil prèv e l di se pa yon bagay ke l te fè volontèman se yon bagay yo te fè l fè kont volonte l pase yo te fin pwopoze l pou l prezan nan asasina epi yo dil si kel pa prezan ebyen misye ap pèdi pase nenpòt nèg ki pa dakò sou kou a ebyen wap elimine e sa fè napwe gen anpil lòt gwo towo ki tonbe apre prezidan Jovenel fin tonbe ebyen nan tèt peyi dayiti ebyen se sak ayiti a. Tout sa k pat vle enplike lan asasina sa, ebyen rezilta se elimine. Ebyen se sa k fè Félix Badio menm di l te reziyen l, li te prezan e l te bay anpil mannèv pou nèg yo te kapab rive fasilite antre kay prezidan an men yo pat, Félix Badio fè konnen l menm li pat konn si nèg yo se touye yo ta pral touye prezidan devan jij. Mezanmi! Se pa ti koze non, e Reginald Boulos ki te deja fin nan wout pou l libere, e mezanmi m li gon kantite tan prizon ke l pral pran, se a lèd de sa w pral tande anndan videyo a, sa fè n ap di w pran tout san w, pran tan w pou w kapab tande tout detay yo nèt, epi apre sa pou w kapab vi di nou, ou kapab kite yon kòmantè pou w di èske w ap tann jistis sa pou Prezidan Jovenel tou. Se sa k ap pale la, gen koze, men an nou plis rete nan kad kantite lajan ke ki sòti dirèkteman Etazini ki rive Ayiti, san konte kiyès ki voye kòb yo pou kounya la, ki kiyès kòm prèt non, kiyès ki te voye yo, brèf, nou pral fè yon touche sa pou nan kèlke minit, epi e nap salye Staël, pi a Malick, pi e pi nou nou fè yon ti pale ak Stanley egalman. E mesye dam, nou salye nou, nou salye nou.
Chers internautes, bonjour, bonsoir, nou kontan avèk ou sou chanèl Moun Afè Bon TV, bonjour Djimy, bonjour Amalik. Enben nap touswit rantre nan enben aktyalite kap domine ap wase a la. Enben deja nap fè w konnen nan kad revelasyon ki ap fèt tèt nan pwosè prezidan prezidan Jovenel Moise ebyen toujou gen gwo revelasyon ebyen fwa sa se sa ki wè ansanm avèk kote lajan yo te sòti kòman yo te sikile ebyen nou pral pase yon ebyen mesaj vokal pou w la kote w pral tande ebyen plis pase 343 mil dola tap sikile de Etazini pou rive Ayiti pa le byè de yon bank. Tank ki bel e byen konu nan peyi Dayiti. Enben deja map salye Amalik avan ke nou menm nou pran mesaj vokal la pou kapab gen plis detay sou enfomasyon sila.
Bonjou, bonswa tout moun sou entènot la. Nap salye nou patriyotikman, nasyonalistman paske lanmò Jovenel Moïse la nou toujou di l pa ka pase konsa san ke Jovenel pa jwenn jistis e de plis an plis kòmanse ap gen de dokiman ki klè ki di ki moun ki finanse asasina sanglan sa a, asasina sadik sa a sou prezidan an. Donk, nou kòmanse gen l'heure juste e kounye a la, nou genyen yon kasèt ke nou pwal pase ka pwal ban nou l'heure juste exacte de ki moun e ki jan ke mesye yo fè tranzaksyon an epi pou yo al asasine prezidan yon repiblik ki trè enpòtan e ki te gen yon pwojè de devlòpman pou peyi l epi efektivman si l te ba l bon rezilta nan premye manda a, aprè senk an si yo te kite l vivan li te gen dwa retounen poze kandidati l pou l fè yon lòt manda. Donk mesye yo lè y ap bay koudeta, asasinay konsa se sa y ap fè se retade y ap retade peyi a pou kenbe nou nan tyèmond pou fè mond oksidantal la plezi. Nou wè ke lajan an tranzite jiskaske l rantre nan yon bank tankou sa El Sol di a, ki nan peyi Dayiti pou efektivman finanse egzekitè ki vin tiye prezidan. Mezanmi, Studio, nou gen nan men nou, nou gen bon zenzenn aswè a nan men nou e n ap prale dlavan.
Mesye, avan ke nou pran ekstrè a, Men gon lòt pati ki trè enpòtan, ebyen se kote jisteman fason ke nèg yo tou e tòtire kò prezidan Jovenel, fason ke nèg yo kraze prezidan, yo kase pye l, yo kase ponyèt li, e sa se sa se yon se yon dosye fò nou pale egalman, paske nou tap nou tap tande youn nan avoka yo, yo menm yo mande pou ta gen yon ekspètiz ki fèt nan dosye sa parapò fason ke nèg yo te tòtire prezidan Jovenel Moïse e Amalik. Bon sa se sa ke yo mande. Pou kounya la, jij lan poko di ke wi ke ke lap reponn a demand sa men senpleman ebyen lap analize lap panse ak sa e li pa konnen sil enpòtan poul ta ale sou e pou yo ta pou ta gon ekspè e ki ta vin bay avil pa rapò fason nèg yo tòtire prezidan men a Malik ou menm e e kòm ansyen ougan e kòman kisa ou konprann de sa fason nèg yo te tòtire prezidan èske ou panse efektivman dwe gon ekspètiz sou sa e frè pam. Bon, efektivman fè moun nan genyen yon vrèman yon bon fòmasyon nan sa yo rele twouve adn Jovenel e si li twouve san l, li kapab jisteman fè demand lan o miltivè, rele zansèt Jovenel rele tout sa ki fè pati jisteman de zewo ansèt Jovenel jiska li menm, paske nou menm ki la a, pou yo rive jiska nou, se de pwokreyasyon e de pwokreyasyon ki fèt, se de san e de san ki melanje avèk de spèm e de ovil ki ban nou jiska prezan. Donk, mwen wè bagay yo, yo syantifik tou, yo pa sèlman mistik, yo syantifik. E se pou sa m toujou di ke gen bagay ki kapab revele e gen moun menm ki kapab andombre de yon seri de fòs ki genyen nan lanati ki kapab revele pou ki rezon e pou ki sa nèg yo masakre yon prezidan konsa. Non men avèk vodou a prezanp avèk si yo ta fè yon ekspè vodou vini nan tribinal la fason ke nèg yo kase pye premye prezidan kase ponyèt li tout sa se yon rityèl menm nou menm ki pa nan bagay sa tout moun gentan wèl ou wè gon raj ou wè ke fason nèg yo fè bagay sa men Amalik èske ou panse sa ap bay rezilta èske ou panse ke sa ap aprann nou yon bagay nan kad dosye sa. Fè moun nan ka deplase fè moun nan vrèman gen kapasite pou deplase de fòs E de fòs vrèman ki gen rapò avèk nesans endividi a, avèk vi ke l t ap mennen, sa l te vin akonpli. Paske lè w tiye yon moun, ou masakre yon moun, se stope, ou stope akonplisman li. Donk, Tou sa posib, men eske jij la ap dakò pase jij yo dèfwa yo rete nan de prèv objektif olye ke se de prèv de revelasyon.
Prèv syantifik. Wi.
Prèv syantifik olye ke se de prèv de revelasyon. Men dan le ka dAyiti, Tout ide e tout ide posib, nou konnen dans le cas d'Haïti tout ide posib dans le sens ke kisa ke divinite sa a si l desann nan fizik oungan sa a li kapab devwale. e ke sa kapab sèvi pou mennen ankèt la pi lwen. Nou konnen ke dèfwa, lè Malik, FBI pale two vit, pale gen two vit, pale pwoblèm. two vit, pale two vit. Sa vle di ke gen demand ki fèt pou pou yo pa rapò fason ke nèg yo tòtire Prezidan Jovenel, kase ponyèt, kase pye. Donk yo mande pou ekspè a bay eksplikasyon, ale an pwofondè kisa sa vle di, poukisa Apre ke w fin tou ou fin asasine yon prezidan, ou ba l plizyè bal, men èske se l te nesesè pou w kase pye l, pou w kase ponyèt li? Donk, se sa, se sa yo bezwen konnen la a, Malick, èske gen moun kan Ayiti ki gen nivo sa a, ki kapab ba yo eksplikasyon egzakteman epi ke tout moun ap satisfè, èske sa ap aprann nou yon bagay?
Bon, efektivman, se ke si yo twouve yon ekspè ki gen kapasite sa, pase gen moun nan peyi a ki gen kapasite sa, se si ke l apay bezwen de eleman fizik, l apay bezwen de eleman, de eleman fizik pou l fè li, e eleman fizik yo byen souvan se ADN moun nan, Konprann? Paske adn ou son bagay ki kode dan la nati, donk a yon moman done li kapab bay jisteman jij la de mesaj, li kapab bay, paske de fwa nan ozetazini.
Kijan de mesaj? Pou nou menm ki pa nan milye a. Mesaj dan le sans ke nèg yo, eske nèg yo fè yon sakrifis sou kò prezidan an lè yo fin tiye l ou avan yo tiye l, paske m pa kwè se avan yo tiye l, m kwè se aprè yo tiye l, donk nèg yo ka fè yon sakrifis rityèl avan yo tiye prezidan an ap apre sa apre jisteman nou wè kadav la kijan ke yo itilize bal men yo itilize dot mwayen tou yo kase pye l m pa kwè se avèk revòlvè yo kase pye l m kwè se siman bagay la gen baton ladan gen san prezidan an ki koule èske son asasina rityèl li ka posib e se sa m kwè ke E antite a, divinite a kapab revele. Ok, men kisa antite a pral di? Eske antite a pral di, men ki moun ki fè sa? E, e, eske se, eske, eske, eske bagay sa yo tout bon ou se, se yon blag Amalik tout bon? Eske. Non, non, se pa blag, se pa blag, se Ok. pa blag. Li ka, li, antite a ka pa di w egzakteman e, ki moun, men li kapab revele w ke ki moun ki frape prezidan a avan. Li kapab dekri moun nan, li kapab, li ka petèt pa ka ba w non moun nan, Men l ka dekri moun ki frape prezidan avan e poukisa se konsa ke l tiye l. Ou wè? Donk bagay sa yo trè enpòtan.
Si w al kou yon antite, pou l pa ka ba w non moun lan, pou se dekri l ap dekri w, sa se yon pèt de tan monchè. Antouka. Men si w mande l non, li ka ba w non, li ka ba w non l tou. Voilà a e Saël e kisa ou wè bò kote paw? Medam mesye nou menm ki nan milye an nou menm ki konprann eske paske la nou wè se youn nan avoka yo ki mande fason ke nèg yo tòtire prezidan Jovenel ebyen fòk ta gon yon ekspè pou lè yo di ekspè fòk ta gen yon ougan yon moun ki metrize domèn nan ki konn domèn nan byen fason ke nèg yo te kase pye prezidan an fason ke nèg yo pete zye l donk yo mande eske gen posibilite pa bliye nou di w ke jij lan poko bay repons li di lap kalkile lap reflechi ak sa e Sael ou menm kisa ou kwè bò kote paw eske sa ap nesesè ou ou nap avanse.
Byen antandu e ekstè nan tout sans pa rapò sa menm avèk jan yo te tòtire e prezidan Jovenel Moïse vrèman enpòtan e nesesè Paske m panse si genyen plis ekspè pa rapò ansanm avèk jan yo t ap tòture l ap gen plis detay ki ap mennen nou nan yon rezilta m panse ke nou menm nou pa ta ka nou pa ta imajine. Wi m panse ke li enpòtan e mwen menm pa deduction m gentan konprann ke tòture sa li fèt pa e chantaj pou yo jwenn yon bagay an retou. M santi sa E m santi se sa ki te fèt ok pa rapò sa avèk tòch ou yo jan ke nou menm nou konn ap gade e pafwa yo nan fim yo nou konn wè se yon fim men pafwa l konn gen bon egzanp ladan l donk wi ekspè la l ap enpòtan bon m panse ke m panse se sa l ap enpòtan.
Epi ou wè si yo ka itilize sistèm Govia Paske mwen m plis renmen sistèm Govi a dan le sans ke. Oh Amalek talè talè talè ban mwen salye Jersey ki Jersey di nou kòm ansyen ougan li menm bò kote pa l tou li di nou gen dè zantite pou moun ki pa nan milye an li di gen dè zantite mistik ki kapab revele ki kapab repete non moun ki fè bagay la ok. E sa se Jèze. Jèze, ansyen ougan, nèg Petyonvil, ki ekri nou kounye a, li di nou wi, e antite sa yo gen posiblite pou l di w egzakteman men ki moun ki fè bagay la. Bon. Wè. Wè, se sa. Misye, misye di w efektivman a, asasina gen sakrifis ladan. Se klè. Se sa ke misye di bò kote pa l, selon, selon sa l, ke l konprann. Gen sakrifis ladan, paske nou wè yo fin touye prezidan, nèg yo kase 2 pyel, e kase ponyèt, pete zye, sensèman, se pa posib. Se pa posib a Malik. Wi wi, se yon asasina ki gen rityèl ladan. Epi se de rityèl vrèman, m ta ka di w de choz vrèman demonyak, ou konprann, sadik, pou pa di satanik. Konprann se ke mesye yo, sistèm Govi a mwen m plis kwè nan sistèm Govi a dan le sans ke eske mesye yo ka fè nanm moun nan monte pou l vin pale pou l di ki moun ki tiye l. Sa ankò mye ke vrèman revelasyon an e ke moun nan ap ka bay non moun ki tiye E jovenel la paske se fè fè espri a espri a sou pozel kesyon an lap diw egzakteman me non moun nan me ki moun nan me laj li me ki me ki otèl me ki gwosèl lap baw tout bagay nèt.
Nou pat menm bezwen ap pèdi tan mennen ankèt mesye dam se pou nou tal wè ekspè vodou sa dirèkteman depi premye jou an ou konprann tout bagay tap rezoud Nou pa tap bezyen tounen an won epi nou rive la dirèkteman li ban nou tout bagay yo si bagay lan fyab nan nivo sa ou pa bezyen ap mennen ankèt 14 milyon 15 milyon dola e pli brèf antouka se serye e nap swiv men pa bliye nou di ke bò kote jij lan e li poko pran yon desizyon fiks piske ou konnen moun sa yo bon yo menm e bon. M pa kwè jij la ap dakò avèk sa. Ou pa kwè lap dakò?
Non, pase fòmasyon se de fòmasyon oksidantal, li pa negro-afrikèn, li pa negro-diven. E Yo pral di l syantifik, yo pral di wi, e la yo pral rete. M panse si se isi, menm isit yo, li p ap posib, men kanbyenmenm. Nou menm an nou fè travay nou isit, nou gen travay pa nou nou ka fè. Yo pa, yo pa, yo pa, yo pa, yo pa dakò. Bon m gate bagay sa, bon m gate bagay la. Se pa jodi a.
Men mesye sa yo, si yo fè revelasyon sa yo, mesye sa yo a ka pè, pase mesye sa yo, yo menm yo pa pwòp tou. Prezanp, prezanp, se tout tan nou wè Rosemond Jean misye ap boule lwil maskreti, anpil moun ap boule lwil maskreti, y ap mande pou e mistikman, pou moun sa yo ki fè krim nan peye sa. Men jous jiska mentnan m wè nèg sa yo la nan figi moun, m wè moun yo nèg sa yo la, anyen poko rive yo toujou. Ou konprann, gon bagay ki pa mache. Paske Amalik. Non ou pa ka pran bagay yo konsa paske sa Rosemond Jean ap fè anpil lòt Ayisyen ap fè tou nou wè anpil rezilta paske si nou ka genyen revelasyon sa yo kap fèt moun yo deja kondane anplis ke nou wè ankèt la pwale. Ou panse se kote mistik la ki fè sa?
Wi se yonn nan eleman yo se yonn nan pouvwa ke Ayiti genyen pa egzanp yonn nan rezon ki fè ke Ou poko wè ke Core Group di Ayiti ofisyèlman sou titèl paske yo konnen depi yo fè sa, sosyete sekrèt yo, yo pap yo pap yo pap gade sa konsa. Sitou ke sosyete nèg ki nan sosyete sekrèt yo se yon bann grandon yo ye, se yon bann moun kap viv nan sektè riral, sektè kominal nan peyi a, pou yo tande di jou o landmen ke peyi yo Anperè Bizango, Anperè Entanporèl, Toya, Makaya, ou konprann, tout moun sa yo pou yo tande konyè a peyi yo se sou titèl, peyi yo se yon lòt moun k ap òdone yo, k ap fè yon seri de bagay. Donk, nèg yo pa janm ka rive nan eta de dezòd sa a paske yo konnen depi l fè l, Sa ki te rive an 1934 la ap rive yo, y ap fouti detwi devan nèt la. Ala e, ebyen an nou pa two al two lwen medam mesye, an nou pa ekate sijè a, an nou rete fokis, e se trè enpòtan, bon la an nou antre dirèkteman nan manman koze an, piske la e nou wè bò kote e yon ekspè, yon ajan FBI e ki spesyalize nan tout sa ki gen rapò avèk e e finans, ebyen misye se misye se misye ki t ap temwanye, kote ke l kòmanse pale la medam mesye, se pa ti bagay ki ki piti menm, Ajan FBI la misye kòmanse ap eksplike nan ki bank e la tranzaksyon te fèt egzakteman e pou ale an Ayiti e bank sa yo nou pral site yo se de bank ke ou konnen se de bank ke ou menm pwobableman ou fè afè medam mesye e nou petèt kapab fon ti pale sou sa Estael e Amalik de gen omwen 4 a 5 bank e Ozetazini e kote ke lajan sa yo tranzite ebyen pou ale an Ayiti. Sa a nou bò ti pati, fò nou konprann byen, nou bò ti pati inikman lajan swadizan ki rantre Etazini, de eta, tranzaksyon ki fèt de Etazini ki rantre vè Ayiti. Epi lòt lajan an n di ki ta sòti Sendomeng, ki ta sòti lòt kote, e ajan FBI lan poko bay detay sou sa ou jiska mentnan petèt ke l poko gen twòp detay, men Sa a enpòtan e Staël, Amalik, nou kapab kòmanse site pou nou medam mesye, men nan ki men kèk bank, men kèk bank e e ajan FBI la misye t ap site la ebyen kote lajan sa yo sòti, m pa konn si w genyen kèk ladan yo Staël ou mwen menm m ap deja pran pou nou se trè trè serye e enfo sa yo e se pa yon ti bagay ki piti menm e m pa konn si w gen kèk ladan yo Staël.
Wi, e Jimmy, jan nou sot te di w pandan nou te anonse enfòmasyon sa, enben nan kad e an nou di revelasyon k ap fèt, jan nou sot di a, enben ajan FBI la li menm arive non sèlman bay montan ki t ap sikile ki pase plis 343, ki se 343 mil dola ki sòti de Etazini pou rive nan youn nan bank e nan peyi Dayiti. Ok enben li site non 3 pèsonalite enben ki ta e an nou di e otè de la an nou di ki ta fè lajan sa yo ap sikile tankou Rodolphe Jean tankou Trigo tankou Walter Mia ansanm avèk yon lòt e pèsonaj ankò ke nou pral tande nan mesaj vokal nan la a Malick ou kapab site lòt non yo pi pou nou.
Bon e nou konnen ke yo site nan nan nan e e. Non, se sa, egzakteman, nou pale de, medam, mesye, lajan sa yo ki tran, tranzaksyon sa yo ki fèt, e yo pale de Bank of America. Bank of America, m konnen m si e sèten nou anpil nan nou menm la, ebyen se youn nan bank ki trè trè trè popilè, sa se selon ekspè e ajan FBI lan, li pale de Bank of America, e kote ki gen lajan ki tranzite, gen tranzaksyon ki fèt ladan. Talè konsa nou pral ba w konbyen montan egzakteman, wi. Bank of America, yo pale de Truist West Forgo, yo pale PNC Bank, yo pale TD Bank, yo pale de Capital Bank, medam mesye. Donk, la, m panse m kapab reprann pou nou, efektivman, wi, se serye, Capital Bank, epi yo menm pale de PayPal osi, sa vle di ke mesye sa yo ta itilize PayPal pou tranzite, pou voye lajan, selon ekspè a. Ok bon m pa di plis medam mesye ban nou envite nou tande ekstrè a e ki trè trè enpòtan puiske pa bliye nou di w ke ebyen nou menm etan done ke se pa nou k deplase fizikman ebyen lè jounalis yo deplase yap pran enfo yo pou nou ebyen nou apresye anpil anpil anpil an nou tande e puiske la nou sou bòn vwa nou sou bòn vwa men an menm tan nou pa nayif paske nou di w sa k pi enpòtan la pou nou menm se si e sèten nap aprann seri de bagay men nap raple w ke se poko sa Pa bliye ke bò kote Premye Dam nan Martine Moïse li te mande posibilite pou nou pou yo ta itilize plito yon pou yo plis ta itilize yon lòt bagay ki plis enpòtan. Brèf, an nou pran ekstrè sa pou ou medam mesye. Epi pa la swit nou pral avanse avèk ekstrè a, wi, yon tribinal penal entènasyonal, se sa k t ap pi enpòtan pou nou ta gen tout bagay paske la nou wè Etazini, bò kote pa yo, y a yo vle pwoteje kèk moun. Men an atandan, ann tande sa, medam mesye, e Wilson e Luckson Sainvil ki t ap bay kèk ti detay bò kote pa l, epi nou menm tou nou te modifye kèk ti bagay pou ou. Ann tande, soyez attentifs, nou pati pou.
Pèsonalite enpòtan ke yo te fè rantre nan. Yon pèsonalite enpòtan. Pèsonalite enpòtan ke yo te fè rantre nan. Yon pèsonalite enpòtan ke yo te fè rantre nan sal la jodi a. Non l se Nestor Mascarell. Misye se pratikman yon ekspè kontab nan FBI. Misye te gen responsabilite pou li retrase tout tranzaksyon ki te fèt nan kad operasyon sa a. Daprè sa Mesye Nestor fè konnen, de peryòd avril rive jiska jen, li retrase de tranzaksyon ki fè ototal 343 mil dola. 343 mil dola sa yo de tranzaksyon, yo pase nan plizyè bank. Yo pase nan Bank of America, Chase, Wells Fargo, PNC Bank, yo pase tou nan TD Bank, yo pase nan Capital One, e yo pase nan PayPal, etc. Men tou, li wè ke gen tranzaksyon ki fèt soti Etazini kale Unibank, e Unibank se pratikman sèl bank an Ayiti ke mesyedam yo te fè tranzaksyon nan kad operasyon sa a. Dapre sa ekspè la di, genyen 4 sous. Sa vle di kòb sa yo, tranzaksyon sa yo, yo soti de 4 sous. Genyen Mesye Frederick Bergman, gen Walter Veintemilla, gen Henn Triago e gen Rodolphe Jaar. Pou Rodolphe Jaar, ekspè la di li konfime ke lè l teni kont de deklarasyon ke Jaar te fè, li te bay anviwon 150 mil dola. Bergman bò kote pa l te kontribye a otè de 22 mil dola. Gen plizyè kòb ke mesye dam yo te pran nan prè.

ki kontribye a otè de 190 mil dola, ki vin fè ototal 343 mil lè w melanje avèk tout lòt kontribisyon ki rantre pou kapab finanse operasyon an. Mentenan, moun sa yo, yo te bay kòb sa a, se pa kòm si son kòb yo fè kado oubyen yo prete konsa. Se de zavans ke yo fè, avans sou kontra, paske si CTU te ranvèse Jovenel, oubyen l te fin tiye Jovenel yo pran pouvwa, met Sanon oubyen Wendel Coq, moun sa yo ta pral genyen privilèj pou yo genyen pousantaj sou yon seri de pwojè ki ta pral reyalize an Ayiti. N ap raple, ekspè la presize ke l te kòmanse ankete sou tranzaksyon sa yo depi septanm 2021, swa anviwon 2 a 3 mwa de asasina prezidan an. Wòl li se te regade tout bèk akawont, moun ki ap voye lajan, moun k ap resevwa, Konpare tèks, gade tout tranzaksyon an jeneral. E an palan de moun k ap resevwa lajan, gen plizyè non ki site. Pa egzanp an Ayiti, yo pale de yon sèten, ban m gade rapidman, yo pale de yon sèten Gordon Désir. Fenil Gordon Désir, yo prezante l kòm yon moun ki pwòch Christian Emmanuel Sanon, li se ekip Emmanuel Sanon. Misye te genyen dabò responsabilite pou l resevwa Kolonbyen yo nan Repiblik Dominikèn pou l ebèje yo, men misye tou te gen responsabilite pou l peye otèl pou Kolonbyen yo nan peyi Dayiti. N ap raple ke Kolonbyen yo te ebèje nan yon otèl ki rele Maxim, e Maxim sa fè anviwon 20 mil dola avèk mesye yo nan kad tranzaksyon y ap fè pou peye yo pou ebèjeman Kolonbyen yo. Daprè sa ekspè la di, Ventemi a voye 15 mil dola ba James Solaj, 15 mil dola sa se pou te peye polisye, peye gang k ap, m ta ka di, ede yo nan kad operasyon sa. Gen yon non ki se Reginald Auguste tou ki repete. Reginald Auguste sa yo pa bay twòp detay sou li, men li se youn nan moun ki te resevwa lajan soti nan bank amerikèn yo pou ale nan Unibank epi pou yo pran pou y al depanse oubyen itilize nan kad operasyon sa a. N ap raple te gen yon kantite de 20 nouvo Kolonbyen yo te oblije fè rantre paske yo te bezwen l. Gen de Kolonbyen ki te isi ki t ap plenyen yo pa ka rete, pa gen kòb, pa gen manje. Yo depanse anviwon 26 mil dola pou te rantre 20 nouvo Kolonbyen sa yo. N ap raple, daprè sa ekspè an la di, Pou vwayaj avèk ebèjeman sèlman, nèg yo depanse plis de 69 mil dola pou materyèl taktik, mete ansanm avèk vest balistik, sa vle di jile pa bal, yo depanse plis de 21 mil dola e se mesye Frederick Bergman ki te peye lajan sa a. Fòk nou di ekspè la presize ke. Majorite vwayaj yo, yo fè nan American Airlines, nan JetBlue, nan Southwest pou n site konpayi sa yo sèlman. Lòt bagay ankò m ta ka di ke ekspè la li menm li mansyone, tribinal la te mande l èske li pa t wè ke mesye sa yo ta al chache lòt sous de finansman. Li di wi, pa egzanp Intriago anplis de lajan sa nou sot di yo la, yo ta al chache lòt loan ankò yon fason pou ki yo ka genyen plis lajan epi yo finanse operasyon sa a ki te abouti a asasina prezidan Jovenel Moise. Donk vwala an gwo sa ekspè la te di an tèm de lajan ki li menm itilize tranzaksyon ki fèt de Etazini a Ayiti, de yon seri de bank amerikèn soti nan sa ale nan sa sof ke. Ekspè la di li pa vrèman ka fè anyen pou pati Ayiti a. Sa vle di tout kòb yo voye bay moun yo k ale nan Unibank, ekspè la pa ka fè anyen paske tou senpleman 1 sistèm bankè Ayiti a jan l trase a yo pa ka retrase lajan yo men tou yo revele ke majorite kòb ki itilize an Ayiti yo se kòb nèg yo itilize kach donk Kòb kach yo, ekspè lan pa ka retrase l. E an Ayiti, kòb la rive nan Unibank se vre, men prèske tout kòb ki itilize Ayiti yo, se de kòb ki itilize kach. Mentnan, apre ekspè la fini, gen yon debrifing ke jij la toujou fè pou l mande tout avoka yo, Divès pati yo eske yo pa genyen de mosyon, yo pa genyen de kòmantè? Gon avoka ki rele David Howard, li se youn nan manm konsèy avoka Ortiz, chèf CTU a. Misye vin avèk yon aspè ki inedi jodi a. Misye vin avèk yon kesyon ki gen pou wè avèk vodou. Misye vle lye jan yo tire Jovenel la Jan yo asasinen l lan e tretman yo bay kò l, tretman yo bay kadav la aprè, David Howard, avoka Ortiz di yo pa ka neglije l. Misye pwopoze, n ap pale de avoka David Howard, pou genyen yon ekspè nan kesyon vodou ki pou vin temwanye devan tribinal la pou eseye konprann sa. Paske, selon misye, jan kò prezidan an maltrete aprè yo fin tiye l, gen kesyon k dwe poze sou li. Misye di kòman ou ka fin tiye yon moun ou fin asasine yon moun epi ou kraze 2 janm li ou kraze 2 bra l ou kraze figi l ou pete je l etc. Misye di li remake gen kèk bagay sou kadav prezidan k mande pou n poze kesyon li di aspè sa nou pa dwe neglije l Li di ke gen plizyè egzanp de moun ki fin asasinen, men gen de bagay ki fèt aprè, yo konsidere kòm de rityèl, kòm de resèt spirityèl, men l di pou lanmò Jovenel la nou pa ka neglije sa. Avoka a di li vle gade si asasina Jovenel la pa gen anyen pou l wè avèk vodou, Li di li bezwen gade tou èske jan mesye yo trete kadav prezidan èske l pa gon entansyon vodouesk, yon entansyon ki gen pou wè avèk vodou. Donk nan sans sa li di fòk ta gen yon ekspè ki pou vin pale sou sa pou yo remete an kesyon koze sa. Donk avoka a di rezilta yo li di se pa rezilta sèlman Rezilta yo pa sèlman yon kesyon de katouch ke Prezidan Jovenel resevwa, men se jan yo trete kadav la apre. Donk, li di ke gen de bagay ki senbolik nou pa ka neglije, fason kò Prezidan kraze a gen anpil kesyon pou nou poze. Li di, Jan kadav Prezidan ye a, li gen yon valè senbolik. Li panse fòk nou tande yon ekspè nan vodou ki kapab vin analize e fè yo konprann pi byen. E yon aspè ke jij la estime ki pa ki pa nesesè. N ap pale de jij Jacqueline Becerra, se li k ap mennen pwosè a. Li di ke li panse li pa vrèman nesesè. Paske li di finalite a kisa l pral ye. Lè nou fin tande yon ekspè, nou pase yon tan, ekspè la pral di nou kisa. Bon, antouka, li di li pa neglije l, paske li di gen de mòd operatwa de lòt strikti, lòt gwoup. Pa egzanp, gen de chèf katèl, lè y al touye yon moun, yo konn kase yon bra l oubyen yo kase yon pye l. Sa se de bagay, gen de gwoup espesifik ki konn gen de reyaksyon espesifik. Men l di pou vodou, li di kyèt, kisa yon ekspè pral di? Antouka, li di l ap eseye reflechi pandan wikenn nan pou l gade, men l di fòk moun sa k ap vin temwanye a, li gen yon ekspètiz Fòk moun sa a gon yon spesyalite nan asasina ki gen pou wè avèk vodou. Fò nou di ke pozisyon tribinal la, pozisyon jij la padon, se menm pozisyon sa ke gouvèneman an, avoka gouvèneman an genyen. Yo estime ke l pa twò nesesè, se pral yon tan ki pral pase, si finalite a pap ka ede yo nan pwosè a, yo pa panse yo oblije avanse sou pwen sa.
Vwala e medan mesye vwala se trè byen rezime kan menm e se enpòtan bon la nou tande ke jisteman jij lan bò kote pa l pa two kwè pa fin two kwè ke si yo ta fon ekspè e pi vin prezante l nan kesyon vodou an sa ap bay rezilta men jan nou di l se paske gen kèk bagay li pa konnen pase nou wè ke jisteman a Malik di w ke efektivman ekspè a e kapab bay rezilta e Djèze di w menm bagay la pi gen lòt moun k ap tande nou la ki di ke wi se pa pou anyen e se pa se pa yon pèt de tan ke lap ye men kounye a la nap tande la mesye dam se trè serye hein hein kote ke nan ki bank lajan sa yo sòti ki rantre ozetazini ki al an ayiti epi vwala ke unibank unibank ebyen selon eksperyans pou lenstan Pou lenstan pa bliye se tanzantan nap aprann yon bagay, disi semèn nan la nou pral aprann lòt bagay egalman, ebyen Unibank se ta nan Unibank kote ke lajan lajan sa yo gen seri de lajan kap soti etazini kap antre nan Unibank e m konnen ou menm kap tande nou la Unibank son bank ki konplike an Ayiti pou tranzaksyon fèt pou lajan ap soti e dè gwo montan konsa kap soti etazini kap antre nan Unibank men malerezman li di w ke tranzaksyon ki fèt an Ayiti, ann di si gen lajan ki sòti Sendomeng, si gen lajan ki sòti lòt kote, li menm se pa ti Etazini an ki enterese l. Donk, medam, mesye, fò n konprann ke la nou gon ijan, nou gon ijan pou nou di w ke efektivman fòk nou retire moun sa yo ki la pou ankèt sa a avanse paske Ayiti, lajan sa yo, lè nou di w, pa bliye tout moun konn se 20 e kèk milyon dola ki bay e pli pou asasine prezidan, ebyen vwala ke Etazini bò kote pa yo, yo di nou, Hein ankò la eske nou kapab pran sa o serye tou se 343 mil dola ameriken ki sòti nan bank lakay yo kounya la kòman m kapab pwouvel m pa konnen sa se sa ajan FBI lan di eske l pa plis pwobableman l li m panse l plis men antouka an ayiti sa vle di manman lajan se de ayiti sendomeng etc ee stael a a ee ee amalik donk tout rès kòb lan Tout konbyen milyon yo e nou wèl la nou wèl epi wi ale pou nou avanse pou nou.
Nou kapab remake e nan ki dimansyon ke moun yo sa vle di tèt ansanm pou yo detwi an nou wè nan ki nivo e ke nou kapab remake e tou montan lajan ke yo prè pou yo depanse jis pou yo kapab detwi lavi yon moun tandike lè nap gade ayiti ki yo di ki son peyi pòv ayiti kòmsi ki paka jwenn lajan donk sa vle di menm jan ke yo te kapab jwenn lajan pou yo sòti de peyi etazini pou rive ayiti pou asasine yon moun ki ap travay pou peyil lajan sa sa vle di li te ka fè otreman donk sa vle di nou konprann ke moun yo bokou plis mechan ke bon moun yo bokou plis prè pou detwi ayiti ke konstwi ayiti paske touye prezidan jovenel moïse E kote nou e ale ansanm avèk dè etranje. Bon sak pi dur lan se kote lajan an sòti a ankò pou rantre nan peyi a. Wè wè tout pouvwa l sòti e mwen menm franchman map poze tèt mwen kesyon pou jan ke lè w pral mete lajan labank, Unibank sitou, yo fè w fè tou yo tounen w ou vrèman pa kòmsi ou prèske Ou pa konn sa pou fè paske yap demande w dè dokiman. E tou gen de lajan ki vin sou kanè w depi lajan an li menm li depase yon kòb, yo toujou ap poze w kesyon kot kòb sa sòti. Yo panse yo fè w fou paske ou menm ou pa gen gwo kontak. Donk kounye a la gade lajan pase par le biyè de bank sa malerezman jounen jodi a la ki sèvi kòm yon pwazon pou asasinen prezidan Jovenel Moïse. Zanmi an anba live la l gen rezon. Li di nou rele Makati Douya Marcatty Douya mistikman palan li ka oh Marcatty te ka trè enpòtan vre wi nan domèn sa Marcatty tap bay yon bon kout men vrèman pase lè yo diw ekspè fòk ou pa al pran nenpòt moun gen nèg la Ayiti la gen nèg la ki gen dwa pran pran pòz lwa moute yo. Wi wi wi wi wi gen twòp chalatan gen twòp chalatan nan vòlè gen twòp vòlè gen vòlè tou patou nan peyi a. Kounya la kòman yo pral fè konnen si lwa èske ougan sa se bon lwa k moute nan tèt li Se pa lwa lajan. Oh ap gen ap gen ap gen ap gen des asistan ki la monchè si se si se badè kòken nèg la vin fè yap tou arete l. Ebyen Amalik ou genlè djòb la genlè enterese w Amalik. Mwen menm pa nan peyi a monchè oh m pa ka fè bagay sa. E pa Ayiti non pou etazini wi se pa pou Ayiti non frè m pou etazini. Wi wi wi fè se moun ki sou teren an ki ka fè bagay konsa m pa ou twò lwen Bagay sa epi fok gon seri de lemon apre mande moun yo, moun yo pap ka ba ou yo. Ou konprann? Pase bagay yo se enèji, se enèji ki rankontre enèji. Ou konprann? Se sa bagay la ye. Ou konprann? Se enèji ki rankontre enèji e ki esprime pa la pawòl ki epi pawòl yo apre bay la se ke yo pral konekte ak tout evènman an ke se swa l pase ou prezan ou resan yap konekte avè li. Men fèk gen des expè ki la pou evite ke chalatan vin fè vin fè teyat, vin fè lòbèy. Donk sa son bagay nèg yo ka fè Ozetazini fasilman, plen moun ki eksperimante nan bagay sa yo ki kapab fè yo.
Ou konn kisa ki, ou konn kisa ki ke nou kapab gen kòm espwa ke m santi? Mwen menm mwen santi la nature e mwen santi ke espri Prezidan Jovenel Moïse li menm pou kont li l ap fè travay li. Bon w fin pale wi Sael. Sael fin pale wi. Sael fin pale. Kom si nou pa bezwen tro fose anyen. Kom di nou, kisa m ta di jounen jodi an la, jan konplo a te mare pou yo fin asasinen prezidan an, pou l pase kom yon lèt alapos. Nou panse ke jan ke Jimmy toujou ap di, Deklanchman sa ki fèt kote popilasyon kouri dèyè kolonbyen, kote nou ap sòti, ya rete Félix Badio, ou konprann? Donk sa vle di ke travay la ap fèt pou kont li e ke jan ke Prezidan Jovenel Moïse li menm li sakri, bon, li te tòture, nou genlè pa konprann. Yon moun ki pase matir Ou panse ke kòmsi espri sa li menm li pral li pa nan touman li pa pral li pa pral ante moun yo non menm lè menm lè paran prezidan Jovenel li pat fè anyen lap ante tout moun e tout moun pral jwenn sa yo merite mwen menm mwen kwè nan sa paske tounur sa pran la gade kot gade nou tap janm panse ke nou tap gen non bank Non bank wi ki tap site jan ke nèg yo e fè kachotri fò nan mafya e se paske se se pa premye tranzaksyon lè lè tranzaksyon sa sòti se pa premye tranzaksyon yo konn fè ki malsen non sa vle di fòk tranzaksyon te sòti menm pa rapò sa avèk prezidan Jovenel Moïse donk espri prezidan Jovenel Moïse ap fè chemenl espri e e e papa Dessalines menm ap di bon di sètase paske a èr sa ke nou ap viv nan la se yon èr de jistis ke li ye. La justice est en branle maintenant. Donk m panse ke nou pral tande dè non k ap site la e ke menm nou menm nou pral sezi. Gade sa k ta di ke mesye Boulos li menm ta fon ti pati nan prizon. Menm lè yo li deyò men l pa deyò a san pou san paske non l gen tan site. Donk nou konprann sa k ap fèt la. Bagay sa depase menm moun k ap fè jijman yo. E menm nan tèt pa yo yo gen lè panse ke yo gen dwa pa ta menm fè jijman sa menm vu ansanm avèk enplikasyon yo menm yo menm yo enplike yo oblije jije pwòp tèt yo tou nou konprann sa kap fèt la nou mèt tann se sèlman vèdik la ke nou rete jistis la paka pa fèt m kwè nan sa. Vwala sa ke m kapab ajoute de plis e Amalik sa ke nap ajoute de plis nap raple w ke se yon ajan e FBI ki spesyalize nan tout sa ki gen rapò avèk finans e ebyen wi e an palan de Mesye Nesto, Nesto Makawèl, antouka se trè enpòtan, ebyen se jan n ap di l la, enfo sa yo ke n ap aprann nan, tranzaksyon sa yo ki fèt, ajan FBI la esplike w ke apati de mwa de jen, apati de mwa de jwen, ebyen yo te gentan genyen, yo te gentan ap wè seri de tranzaksyon, apati de menm, depi menm 2021 an, Yo kòmanse ap fè, ap retrase kote lajan yo sòti. Men, pou m pou m onèt avèk nou, medam, mesye, m pa kwè se senpleman 343 mil dola ameriken ki ta sòti Etazini. M pa, gon ti, gon ti, gon ti, gon ti bagay ki di m epa, ou konprann, gon ti bagay, paske pa bliye, nèg mesye sa yo ap eseye pou e pwoteje e tout sa ki gen rapò avèk ameriken la. M pa kwè, pou mwen menm li plis. Pou mwen menm hein, sa se opinyon pa m pèsonèlman, m panse l ta plis. M panse l ta plis. M pa konn sa nou wè, men. Montan vrèman piti epi m pa kwè montan sa a ditou. M kwè ke lè.
Gen plis kòb ki depanse. Paske, ban m di w, pa gen, lè w ap gade pou w wè jan moun yo a fasilite rantre, gen lajan k sòti, gen lajan yo mete atè, a Malik.

E pa dòmi nou yo, sakrifis nou yo pa pase an ven. Senk an n ap rele, senk an nou kòm ap jape pou n ap mande jistis pou prezidan Jovenel. Men Jimmy, menm si m ta kapab di e m pa ko kò vrèman satisfè, men kanmenm Je kriminèl yo pa ka fèmen. A kèlke nivo Jimmy, je kriminèl yo pa ka fèmen. Jodi a, kèlkeswa nivo de dyab Pierre Espérance genyen, m pa kwè l ka fèmen je l. Paske m panse kèlkeswa jan yo vire dosye a, Mario Beauvoir pa ka fè manda, pa ka fè manda sa a. Si se pa Pierre Esperance ki ba li l. Kèlkeswa jan w vire dosye a, nou pa ka pa jwenn moun sa yo ladan nan krim sa a. Epi answit, jodi a, a gad ki nivo finans lan te Sahel, a gad ki nivo finans lan Ya Malik, m panse ke jodi a, premye analiz ke nou dwe fè, se mande tèt nou, Ki sa ki ki ki mal ki mal Jovenel avèk madanm li fè pandan 4 ans sa a? Pou tout mobilizasyon sa a yo? Se 2 refleksyon pou nou fè mezanmi. Ki mal prezidan Jovenel fè? Ki ki mal Jovenel fè? Mezanmi, yon prezidan ki evite koule san, yon prezidan ki pa t janm pran klas mwayèn nan kòm kòm kòm advèsè l. M ta renmen prezidan nan emisyon demen yo pou popilasyon an tande senatè Beauplan kap temwanye Jovenel lonje men ba li, li di l monchè m met ajenou pou yo ka te met 15 pousan nan pouvwa a. E se nan moman petèt Beauplan te resi pral pran yon ti kras konsyans e l santi ke li te twouve l nan sitiyasyon pou l te tande prezidan Jovenel e lè l al rele Lòt ekip kriminèl, asasen, san fwa ni lwa yo, yo pa bay misye chans lan. Sa vle di objektif la fòk yo te antre kay prezidan, fòk yo te rache je l, fòk yo te kase pye l, fòk yo te kraze sèvèl tèt li, fòk yo te kraze yon bò nan kò Martine, fòk yo te britalize fanmi an. Se sa objektif la. Mwen Jimmy, m santi nan refleksyon ke m ap fè, Semblerait-il que dosye surfacturation Prezidan Jovenel yo, genlè Jovenel pat genlè gen comprehension assez de konsekans sa yo. Dosye Jovenel tap pale de leta ke nèg yo pran an otaj, leta ke nèg yo kaptire a. Edimi, rès emisyon n gen pou n fè pandan rès ane sa a, Se pou nou pale la capturation de leta a. Kiyès ki capture leta a? E lè leta a capture, ki konsekans sosyo-ekonomik li pote pou mas defavorize a e ki oblije twouve yo nan sitiyasyon pou yo travèse Chili, Brezil, pou yo fè vyolans seksyèl sou yo, pou yo twouve yo nan sitiyasyon lamantab pou se nan pwostitisyon pou yo antre, pou yo twouve yo nan sitiyasyon difisil Pou sa yo Repiblik Dominikèn yo oblije al chache manje pou pou Dominika ap kouri dèyè nou tankou chen tankou pentad. Pou nou twouve nou nan dè sitiyasyon difisil fòk se kay predatè yo nan ale pou y ap kouri dèyè nou kòm moun k ap vòlò chat yo kap moun kòm moun k ap vòlò kana yo. Pou nou twouve nou nan dè sitiyasyon difisil pou se zam y ap pote pou nou pou nou antre nan viv ansanm. Pou nou antre nan dè sitiyasyon difisil pou se kondisyon difisil ke pitit ou pitit nou yo ap viv an Ayiti pandan moman n ap pale la a, prezidan. Yo kaptire leta a, yo kaptire leta a, pou yo kaptire leta a yo tiye Desalin, pou yo kaptire leta a yo tiye Silve Salnave, pou yo kaptire leta a yo tiye Satis Lekont, pou yo kaptire leta a yo asasine prezidan Jovenel, pou yo kaptire leta a yo kidnape Aristide an 1991. Mezanmi, li lè, li lè, li tan pou zye jenès entelektyèl la, li lè, li tan pou popilasyon ayisyèn nan ouvri zye yo. Èske se yon kwa nou dwe pote pou nou pa janm posede kouran lakay nou? Si yon prezidan vini pou l pale pa w kouran 24 sou 24, fòk se nan kondisyon sa pou n asasinen l avèk madanm ni? Si yon prezidan vini pou l pale de kesyon enfrastrikti, se nan sitiyasyon sa yo pou nou tòtire prezidan an, mesyedam? Si yon prezidan vini pou l di fòk lajan ona retounen al jwenn moun ki pi fèb yo nan sosyete a pou yo jwenn posiblite pou yo bay pitit yo ak madanm yo pen kotidyen pou yo manje èske se sa a yon prezidan merite? Pou yon prezidan pale de dlo hein?
Nou genlè vè digi. Nou genlè vè digi avèk problèm sinyal la ok. E vwala bon e mesye pandansetan e plita nap repase voice lan nap repase voice lan talè pi pandansetan wap wè depiw wè nap frape yo konsa tanzantan ou Poze a kesyon da sifaktyasyon an. Pwoblèm sinyal. Mwen panse ke Jimmy e e sa yo se de bagay ki ekstrèmeman enpòtan tankou wap tande yo talè avèk e e Malik E domi de. Wala sinyal la bay pwoblèm. Sinyal la bay pwoblèm se tan si frèm wap gade nan dosye prezidan wap wè ayiti la gon pwoblèm sinyal lè se pou lòt dosye pa gen pwoblèm sinyal non men depi se moun kap ouvri zye pèp la la nan dosye sa ou wè gen pwoblèm sinyal men nou konprann jwèt la frèm. Pa gen anyen kap anpeche n pale. Wi Staël avanse pou mwen avèk Amalik nou pral se ban m pral rejwenn m pral pran m pral pran Stanley talè la.
Oh ebyen ok. Ebyen e Hamalik nou gade nou wè jan ke nou menm nou sot ap dil la la e kote nou menm nou nou sipoze bay tèt nou ochan nan moun afè bon ti vi paske franchman. Al fè le tou rezo sosyal la la a al fè le tou mwen menm nou bay tèt nou kredi an e nou bay ochan pou nou wè ki medya ki kanpe tenas pou asasina prezidan Jovenel Moïse pou nou jwenn jistis Sa vle di pa gen yon jou swa la ke nou pa kanpe, nou pap vin pale ansanm avèk nou, nou menm pèp la, nou menm k ap nan dyaspora ki swaf jistis. Sa vle di non sèlman nou bay tèt nou ochan, men osi nou kwè ke jistis Prezidan Jovenel Moïse li pa ka, nou pa ka pa jwenn jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, paske nou rete tenas nan zòrèy yo, nou pa lache yo on may. Donk mwen di chak grenn moun ki kwè nan jistis se gras ansanm avèk esperans yo ki fè jounen jodi an la nou pi nou pi pre ke nou pi lwen. Donk gade non bank ap sòti, non moun ap sòti. Sa vle di nou espere vrèman ke lòt moun ki anvi fè yon bagay konsa pap fèl paske yo ap konprann ke e lè ke yon prezidan eli vle travay pou peyi a pou yo kite l travay se pa asasine yap asasine l. Esther, Wi Staël, gen yon remèk m te vle fè avèk oditè nou yo, pou nou raple nou, lè manifestasyon izolan yo t ap fèt, yo pase pran Radyo Karayib, yo pase devan Radyo Karayib pou yo t al ensandye Radyo Karayib. Paske premye remak ke nou dwe fè, te gen yon ekip nèg nan Radyo Karayib ki t ap pwoteje Jovenel, pandan ke Jean Monnet li menm nan yon lòt bò, li t ap konplote pou asasine Prezidan Jovenel. Pati sa a fò nou soulinye l. Se sa k fè pafwa lè m ap tande Boulva, Gran Boulva, m pa bliye sa. Lè Bòb se pran pozisyon l pou l fè valwa prezidan Jovenel an fonksyon de èv li yo avèk Guerrier alepòk, manifestasyon l desann pou y al pran yo nan radyo a. E se sa k fè lè m ap tande jodi a reyaksyon yo via jijman k ap fèt. Sa sa pote ma refleksyon. Mezanmi pou m fini, Antan antan Guy, sa ki.
talè talè Guy talè e mesye pandan n ap pale de e e avoka ki mande e fason nèg yo asasine prezidan Jovenel la yo mande pou ougan ta vin bay ekspètiz li e Jerzy di nou fò nou pa bliye medam mesye nan menm kad sa nou raple nou lè Don Kato mesye t al devan bawon Misye di, misye fè m konnen ke se pasaj ke Don Kato t al mande pou yo te kapab gen aksè pou yo atenn Prezidan Jovenel. E sa se sa Jerzy di m. Mesye m pa konn sa nou wè. E foto sa kote ke nou wè Don Kato? Misye te devan anba devan yon kwa. E misye di w ke wi se mande l t al mande pasaj pou yo te kapab asasinen Prezidan. E eske sa nou panse de sa? Pou moun ki pa metrize milye an, men jan nou di l fòk ou respekte chak kwayan chak moun kanmenm.
Non, m panse pati sa a, Malik avèk Sahel, yo gen plis konpreyansyon nan domèn sa a. Definitivman gen plizyè priyè ki fèt pou bagay sa a, gen libera ki chante, n ap mande enplikasyon menm malfektè avèk legliz katolik ki ka chante libera.